8 mwen te nan studio mte fè dènye live mwen 19 mwen te pran yon ti konje mwen te ale e wè de twa zanmi mwen te fon live men e se te yon lòt anviwònman epi mwen ta pral rankontre de twa spòtif ki nan dyaspora ayisyèn nan Malerezman e le 23 mwen pran tris nouvèl sa ke mwen te aprann lanmò manman mwen, mwen te oblije retounen Ayiti koupe tout vakans e poum te vin regle koze antèman se yon bagay mwen pa abitye se premye manb nan fanmim pwòch mwen ki mouri e map remèsye tout moun ki te sipòtem nan moman sa e tout staf Hispaola, Clay Etienne sa se yon ti frè Li ye pou mwen misye fè tout sa w konnen ki genyen pou w ede yon gran frè nan moman difisil sa Clay Etienne monchè m gentan wè w anba live la merci beaucoup map remèsye Rubendrof Milien ki genyen pou l la pou l la se sponsor nou konnen ki toujou ap sipòte JBTV merci Milien Yves St Brice studio a se pou ou l ye E se tout moun sa yo ki te ede moun travay mwen, m pa bezwen menm site non tout moun ki nan travay la, e te ede m nan moman difisil sa a, e pou m te pase etap sa ki te fè emisyon an fè plis ke yon mwa edmi kanpe, paske dènye emisyon an jan m te di w la se te 18 me, jodi a nou 4 jiyè, m ap tou pwofite e swete tout ameriken yo bòn fèt de lendepandans, paske m konnen jodi a se 4 jiyè, se konje e nan dyaspora amerikèn nan nou konnen nou gen anpil e moun ki kap gade nou ki nan dyaspora ayisyèn nan Yves Saint Brice e kiyès ankò Merson Emmanuel e tout moun sa yo e Garry Antoine ki fèk moute live la e tout moun sa yo e nan dyaspora e amerikèn nan ap swiv show pa yo a nou retounen nou retounen pou la pli bèl e jodi a nou retounen e avèk yon dosye e ki enpòtan e mwen gen yon envite malerezman m pral prann pran telefòn men kanmenm nou pral fon bèl deba sou sa paske e nou tout tap swiv u 20 ayiti an e de preparasyon ki pat vrèman fèt a eliminasyon yo devan jamayik jodi a nou pral fè yon rale mennen vini kote yo sòti e kijan fè echèk sa rive e pa bliye jodi a a 7 è e è ayisyèn e nou genyen ekip feminin nou an ekip A lèm di map pale de gwo ekip lan menm lè gen yon pakèt jèn ladan li lè w pran yon moun kankou Coventina Coventina e se yon moun ki ka jwe u 20 men e vu talan li li nan gwo ekip lan e jodia nou pral afwonte la grand pwisans di foutbòl feminin se lekip dè Etazini chanpyòn an tit 2019 e ekip sa nan nivo a ki jwe 7 fwa avè nou e 7 fwa sa se 7 zero yap mennen nou poko bay Etazini yon gòl map pale de ekip feminin a te gon match nou te jwe mkwè se an 2017 ou 2018. M kwè match la te fini 4 zero, nou te bay yon gòl men gen yon abit Jamayikèn ki te retire e gòl sa mwen pa konnen poukisa li te retire gòl sa. Ebyen jodi a nou pral afwonte a 7 è è ayisèn ekip sa e nan fen paj e lokal la nou pral ba ou e kiyès e ki fè pati de seleksyon sa kote yap jwe e nou genyen tout enfòmasyon sa. E envite nou jodi a se André Jude, André Dulis, ke nou pral jwenn pa telefòn e banm wè si e mwen ka jwenn e André Jude. Dèyè nou tande telefòn lap sonnen e nou pral wè si nou ka jwenn André Jude ki pral pale nou de seleksyon U 20 an ke li konnen trè byen E Ade Jude kijan w ye?
JB sa kap fèt? Bon mwen mwen la e moun yo tande ou e jodia janm di a dosye a pral ouvri avèk e seleksyon e u 20 an ki fè yon gwo eske m ka di sa son gwo echèk e nan eliminatwa Endonezi 2023 e ki tap tou sèvi tou pou Olenpik 2024 nan lakou Pari. Men malerezman seleksyon an echwe. Nou prale avèk tout detay yo epi nan fen paj sa nou pral pale de la Repiblik Dominikèn e talè banm gade yon bagay ok nou pral pale de la repiblik dominikèn la repiblik dominikèn ki kalifye non sèlman yo kalifye pou mondyal la e ki pral fèt nan lakou endonezi epi yo tou kalifye tou pou Qatar 2000 alo ma eskiz mwa yo tou kalifye tou pou je olenpik kap fèt 2023 nan lakou paris. E nou genlè pèdi Andre Jude, nou pral rejwenn Andre Jude. E la Repiblik Dominikèn, mwen pral vin avèk de chif a lapui pou m moutre nou se pa aza ki fè la Repiblik Dominikèn kalifye pou koup di mond sa. Nou pral vin avèk de chif kote nèg yo sòti avèk chanpyona pa yo a. E Andre Jude ou an liy? Yeah JB, sa k pase? Wi, nou la, nou la, nou la. E jan m di nou an. Mwen salye tout. moun kap tande m malerezman nap fè bagay yo nan telefòn tout bagay ok JB so se ki kesyon kesyon te ankò? Alò Andrejou m tap fè yon rale sou olenpik Ayiti an e nan fen paj sa nou pral moutre ke la repiblik dominikèn ki kalifye la e non sèlman pou koup di mond endonezi an e pou je zolenpik kap fèt nan lakou e Lafrans an 2024 se pa yon aza ki fè ekip lan e rive la. Tou dabò ann kòmanse Andre Jude avèk e sa ki konsène nou se seleksyon ayisyèn nan. Se yon seleksyon ayisyèn ki te kòmanse prepare l dan la doulè e paske lòske e yo anonse konpetisyon an yo te e Ayiti pa t ap patisipe e Ayiti pa t ap patisipe. Kounya la se Concacaf avèk fifa plis lòt enstans yo ki mete ansanm epi ki fè seleksyon an e patisipe nan eliminatwa sa paske Ayiti te gentan deklare fòfè. Alò coach e Ayiti nou ka wè poul Ayiti ye a. Ayiti te nan poul F avèk Le Mexique e banm bay li an gran plan. Nou te nan poul F avèk Le Mexique e Trinidad and Tobago epi ekip Surinam nan. Nou ta pral jwe premye match nou men avan Andre Jude e preparasyon an kontijan difisil pou ekip la.
Wi men ekip la te kòmanse prepare an Ayiti U 20 an
e apre sa yo rejwenn Sendomeng yo fè yon match amikal a Sendomeng. Ah, men nòmalman lò ap gade kalite jwè foutbòl nou yo, Ok. ah, yo gen talan. Jis ah, pou nou pran ba yo ti kras pi bonè next time. Wi, alò Andre Jude, e preparasyon Ayiti an pral yon ti jan difisil. Coach Angelo Jean Baptiste ke yo pral nome jedi anvan e tounwa kòmanse. Misye pral deklare li konsyan de efò ki konsanti pou yo prezan la, m ap pale de federasyon an, Concacaf epi fifa, ki te mete ansanm ki te di ke Ayiti fò patisipe. Li gen, li te gen yon gwoup ki te plizoumwen solid e li te wè ti mesye yo te genyen volonte pou yo te jwe e li te wè sa nan antrenman. Nou te jwe yon premye match avèk yon match de preparasyon avèk la Repiblik Dominikèn alò foto nap gade dèyè m nan se coach Angelo ki la se deklarasyon sa misye te fè anvan tounwa Ayiti ki kite nan yon poul ki te plizoumwen potab e 2 premye yo tap kalifye dirèk jiska 3 zyèm nan tap kalifye dirèk Imaj nap gade dèyè dom nan la se imaj premye match ke nou te jwe. Nou pral wè kalandriye Ayiti an. Ayiti tap jwe a Trinidad and Tobago premye match la, dezyèm match la avèk Surinam e twazyèm match la avèk Le Meksik. Kalandriye a jan l te moute a li te bon pou nou paske 2 ekip ki te pi fèb yo nou te jwenn yo nan poul lan epi twazyèm ekip lan nou ta pral jwenn li an dènye ki se ekip meksikèn nan. Alò, Andre Jude, Trinidad and Tobago, Trinidad pral siprann nou paske se yon match nou te panse ke nou te ka bat, men Trinidad pral fè yon 4 a 4 avè nou.
Bon, e ou ka wè ke tout peyi kounye an, yo konprann game nan ki jan bagay yo fèt kote ke yal pran ti jwè ti jèn kap jwe nan le mond antye pou yo ka fè seleksyon yo paske si yo pa vrèman gen konpetisyon lakay yo yal pran jèn jwè kap jwe tout kote an Europe an Ozeta pou yo ka fè seleksyon se sa ki rive e tout seleksyon nasyonal sa yo lò ap gade Trinidad fèm pa la e Sendomeng se de jwè yon pakèt ti misye kap jwe pou Inter Miami. Donk se sa ki ap fèt nan mond foutbòl la kounye an. Se pa kesyon de jwè sèlman kap jwe lakay. Depi timoun nan ka reprezante peyi li non peyi lap jwe foutbòl. yo detekte li, yo rale l vin jwe. Donk se jis preparasyon yon de twa, twa semèn pou kapab fè yo jwe ansanm. Ou konprann? Se sa ki rive a Trinidad, ou ka wè Trinidad ba yon bèl figi. Ok.
Nou pral jwe premye match yo avèk Trinidad and Tobago. Premye mitan pral fini 2 a 2. Sa se, nou pral mete 11 de depa nan chak match yo pou nou. Sa se ekip Trinidad la nou pral jwe premye match a la e premye match a Andre nou ki pral siprann nou paske yo pral panse Ayiti te ka fè yon viktwa premye mitan an pral fini 2 a 2 avèk e pou ekip ayisyèn nan e Stevenson Jeudi ki pral make a la 43 èm minit de je Nan dezyèm mitan, nou pral mennen 4 a 3 sou ekip Trinidad la epi nan fen match lan nou pral pran yon gòl 4 a 4 Ayiti ki pral fini premye match la avèk 1 pwen. 1 pwen sa ki pral mete nou dezyèm nan poul lan dèyè Meksik paske Meksik li menm li te gentan bat Surinam. Dezyèm match lan nou pral jwe li avèk ekip Surinam nan. E Meksik kite kraze Surinam nan premye match la epi Ayiti pral fè sa se match Surinam nan ke nap gade sou afich lan la nou pral fè de chanjman nan 11 de depart la e premye mitan li pral fini 0 0 enkyetid paske a 1 pwen a 2 pwen an poko ap kalifye nou Epi nan dezyèm mitan Ayiti pral pase ekip Surinam nan 3 gòl avèk 2 gòl de Stevenson Jeudi misye pral nan 2 match alò nan premye match la li te fè 2 gòl nan dezyèm match lan li fè 2 gòl misye ki pral fè 2 gòl nan 4 match nou paka pa wè jwè sa banm remetel sou ekran pou nou sa se Stevenson Jeudi Devan Surinam 2 gòl devan Trinidad 2 gòl, misye gentan e meyè bitè nan premyè pati la avan l al jwe avèk Meksik, 2 gòl an 4 match. Tout lè sa e André te genyen espwa pou ekip e ayisyèn nan.
Bon wi Ayiti e fè bèl figi, nou gen bon ti jwè men pwoblèm ki arib JB Jwèt la mond lan chanje donk fòk ou depanse pou pèfòme ou konprann ou ka gade Steven je di se yon bon grenn jwè boul men tout pyel te mare ou konprann donk mank de preparasyon paske jwè nou yo anpil pran kranp sou teren an. Ou konprann? Donk se yon obsèvasyon ke tout moun wè. Se pa talan ki pa gen, se jis se motivasyon pli bonè. E federasyon li menm l ap travay e avèk komite nòmalizasyon pou yo wè si yo te ka fè bagay yo pi bonè ke posib. Se jis sa ke nou bezwen. Nou gen talan, nou gen tout sa nou bezwen pou yon ekip foutbòl. Alò Andre Jude, twazyèm match la nou pral jwe l avèk Le Meksik, men avan match Meksik lan nou genyen yon jèn super star ki nan ekip lan ki te fè yon deklarasyon e mwen pote se Chad Sam Milan, misye se timoun Chana epi misye entegre seleksyon an, misye konn jwe boul, Dans un premier temps yo te kritike Chad men se misye nap gade sou ekran nou la epi misye pral delivre sitou nan match Suriname nan epi anvan match Mexique lan misye di konsa ke nous allons tout donner face au Mexique paske Mexique se tenor lan effectivement Haïti pral fè bèl figi devan Mexique nou te fè des changements nan 11 de départ nou an Premye mitan pral fini 0 0, Meksiken yo pral fè dè chanjman pou yo wè si yo te ka fè 9 pwen an, 9 sou 9 la, epi match lan pral fini 0 0, e se match sa ki pral asire ekip ayisyèn nan, paske avèk match nul sa, Ayiti ki sòti nan poul lan kòm merite e andre avèk 5 pwen su 9 dèyè le Meksik, e Meksik sòti a 7 pwen. Avèk dezyèm plas sa, Ayiti te genyen biyè kalifikasyon li nan men ni e nou ta pral afwonte Jamayik. Jamayik ki se yon peyi ki pa piti nan kategori sa. Aprè premye tou an, Andre ki analiz ou te fè sou ekip lan? Men nou te ka rive kalifye nan pou Pou koup di mond lan si lè wap gade match la kalite teknik jwè foutbòl nou yo trè trè avanse konparativman avèk lòt ekip la si wap gade epi fò pa bliye jwè nou yo gen anpil ladan yo ki jèn anpil Chaad se yon timoun m pa kwè misye jèn anpil Donk wap jwe yon chanpyona u 20, diferans daj la e JB 1 an anplis yon jwè son pakèt afè li ye. Wi nan kategori sa, nan kategori sa wi. Lè w gade m kwè Lacombe il est il est très jeune ou konprann, se sa fè w ka wè e fizikman e lòt nèg yo plis a plis plis fò paske gon kesyon daj tou ou konprann fò yo pa bliye e fò yo pa bliye lè moun yo ap kritike fò w konn sa sa vle di

Batay nou te livre devan Meksik pou n te fè 0 0 a, nou te panse ekip Jamayikèn nan, nou ta pral jwe tèt pou tèt avè li pou n te kalifye pou kar de final. Ayiti ankò ki opere de chanjman nan 11 de depar li an, epi premye mitan, nou pral fini premye mitan avèk yon karton wouj Fernando pral pran yon katon wouj depi nan premye mitan, Jamayik depi katriyèm minit de je ki pral mennen 1 zero sou nou. Dezyèm mitan li pra pral tounen an favè nou, pral gen yon gòl nan chak kan, men Ayiti pral pran yon lòt katon wouj, Sivenson Jeudi pral skore, pral fè senkyèm gòl li nan nan nan nan 4 match ke li jwe men ekip Jamayikèn nan ap bat nou e mete nou deyò nan konpetisyon an 2 a 1 oubyen 1 2 kòm se Ayiti ki tap resevwa lè m di resevwa se ant parantèz e ekip Ayisyèn nan elimine nan konpetisyon sa se yon konpetisyon poutan ke nou te wè kalifikasyon an te nan pla men nou.
Bon, se yon gwo defèt pou li ye pou jèn yo paske fò pa bliye konpetisyon sa a li reprezante 2 chanpyona. Wi, li reprezante 2 chanpyona. E mondyal la plis olenpik. Wi. Sa di ke jenerasyon sa a la se yon jenerasyon ki vrèman m ka di ki pral si yo pa fè yon travay pou te ka kontinye yo nan premye ekip la. E ki ka e nou pa tande ankò. Paske kounye an lan ou pral fokis ui 15 ui 17. Ou konprann paske bagay yo e JB se let's go. Jèn jwè a ou gen chans ou degaje ou kalifye pou yo ka wè w plis. Ou konprann. Donk sa pa fèt se byen malere men fò nou move on ou konprann. Next ui 15 ui 17 let's go. Ou konprann se konsa bagay yo ye. Bagay yo se, bagay la se, se yon bagay pwofesyonèl ke li ye, ou pa ka ap kriye le fèt ke nou pa kalifye pou next koup di mond avèk olenpik, men kounye an lan, se pou nan prepare lè jèn de 15 an kounye an lan pou nou afwonte, pou nou ale nan U17 pou nou fè bèl figi epi pou nou ale ankò nan Eliminatwa eliminatwa u 20 ankò ou konprann se pa kanpe se pa kriye se pa gen bagay konsa ankò se wè pwoblèm nan e fiksel epi kontinye lavi kontinye se sa lavi hein. Ok kounya la Andre gen yon kesyon m pral poze ou eske echèk sa de ekip ayisyèn nan eske nou ka mete li sou yon mank de preparasyon?
M pa konsidere l kòm yon echèk non JB. Lè w ap gade talan ke nou genyen, se jis jis foutbòl. Se foutbòl. Meksik pa kalifye la a pou Olenpik. Meksik pèdi devan Gwatemala.
Egzakteman.
Alò, ann antre, ann antre nan e alò, m ap kite w fin reponn kesyon an paske mwen afiche yon foto dèyè do m nan la a. E sa se foto ekip Repiblik Dominikèn nan. Lòske André Jude fin reponn kesyon sa a, Mwen pral pale nou, nou pral antre dirèkteman nan dosye Repiblik Dominikèn nan, paske ekip sa li gon evolisyon ke l fè e yo jwenn rezilta. Alò, Andre ou di m ke se pa yon echèk, men e kisa nou ka atann de ekip U20 sa? Se yon leson a aprann, ou konprann, nou pa prale de fason negatif, m pa pral rele l echèk, paske se yon leson a aprann, Peyi vwazen nou ki travay ke l fè, konbyen tan l genyen depi ke l ap prepare, pli de 1 mwa ap prepare yon konpetisyon, se pa talan yo gen pase nou, e fò w pa bliye yo gen nenpòt 2 ou 3 jwè ayisyen ki nan ekip yo a, donk fò gon travay k ap fèt, y ap rache jwè nou de Ayiti ki pou mete yo nan ekip yo tou, ou konprann? Alò, pandan, wi, ale non André.
Pandan n ap gade, fò nou wè de pozitivite ki genyen nan lè w gade Shana ba nou pakèt jwè, Violette ba nou jwè. Donk nan peyi nou an sèlman nou gen mwayen pou bagay yo ta fèt de fason pozitif pou nou gen de jèn. Èske w konprann? Se pa sèlman ap deyò. Nou gen talan anndan peyi a tou ke nou ka bay chans yo pou yo pou yo pwogrese ou konprann men se jis se e kontinye pou n kontinye aprann paske nou menm nou fè li n ap fè li plizyè plizyè ane ke nou pran ti jwè ki ap jwe a leksteryè e li ki pote fwi pou gwo seleksyon Kote ke jèn nan te seleksyon jèn nan tou li pote fwi ou wè Echad is a very good player ou konprann li fèm sonje Saba Saba ok Steven Saba egzateman ya egzateman. Donk yap toujou jwenn kritik pou jan pou ti mesye sa yo paske yo konnen kijan sistèm nan ye lakay men depi ou gen talan se nòmal pou yo kritikew yap toujou kritikew Ou konprann? Donk, se jis kontinye jwe, kontinye devlope, epi ale vè lavan. Si Chad pa t on jwè, li pa t ap nan ekip kote l ye a. Misye ap evolye an Espay nan on ekip premyè divizyon, m kwè yo gen akademi. Donk, Levante, something like that. Egzakteman. M kwè misye se on jwè ap fonksyone, ap evolye an. an Espagne son on moun ki konn jwe boul ou konprann alò nou bay bay yo respè a kotel ye e pa konsa yeah go ahead e coach Angelo men menm map on antrenè ki pa fè gwo preparasyon e ki jwenn nominasyon jedi avan tounwa kòmanse ki jwe yon sèl match amikal dè Repiblik Dominikèn ki te bat nou Pandan map pale de Repiblik Dominikèn nan, ann antre nan de done ke nou rekeyi nan men Jean Pierre Etienne, nap tou salye Jean Pierre Etienne de Radio Ibo ki pataje dokiman sa avèm sou la Repiblik Dominikèn ke nap gade foto a la. Alò André map mete w sou yon ti poz pou ka tande. E ekip u 20 Repiblik Dominikèn nan, yo te yo menm yo pat nan faz sa, paske yo te gentan jwenn kalifikasyon yo. An uityèm de final, yo bat ekip Salvadò la 4, 5, paske se Salvadò ki tap resevwa. An kar de final, ekip Jamayik nan ki te bat nou 2 a 1 an, enbyen yo te mete do ekip Jamayik sa 1 zewo atè pou yale nan demi final. Nan demi final, yo ta pral jwenn Gwatemala, Guatemala ki te mete Meksik deyò enbyen yo ta pral fè 2 a 2 avèl aprè tan reglemantè epi nan penalite yo ta pral genyen ekip Guatemala 4 a 2 nan seyans de tir o but epi yo ta pral jwenn kalifikasyon yo pou la grand final la grand final ke yo jwe yè fas a pwisans zòn nan ki se ekip e amerikèn nan yo mwen mwen te gad match la nèt yo pat egziste nan match lan men lesansyèl ekip repiblik dominikèn nan li fè sa poul fè a nap gade sa se match imaj imaj jamayik li nap gade la yo te bat ekip jamayikèn nan nan kar de final e 1 zero epi nan demi final pou yo al mete ekip Gwatemala ki te mete Meksik li menm deyò enbyen yo te bat Gwatemala nan seans de tir o but aprè 2 a 2 aprè tan reglemantè enbyen Repiblik Dominikèn li menm lyè 3 jiyè a yo te fas avèk ekip amerikèn nan pou la grand final yo pat vrèman egziste Yo pran 3 gòl nan premye mitan depi 38 tièm minit de je ekip amerikèn nan tap mennen 3 zero sou yo nan dezyèm mitan yo pran 3 lòt gòl ankò ki fè yo pèdi final la 6 zero bravo a ekip amerikèn nan ki respekte ran li epi nap gade nou pral gade yon imaj la se Aaron m kwè misye rele Aaronson se misye ki pran meyè jwè e soulye dò nan konpetisyon sa, men lesansyèl dan tou sa sè ke ekip Repiblik Dominikèn nan yo jwenn kalifikasyon yo pou Endonezi koup di mond lan epi yo fè 2 kabès paske yo tou kalifye pou Olenpik 2024 kap fèt nan lakou Pari. Mèt nan. Cheminman ekip Repiblik Dominikèn nan mwen panse ke se ekip sa pou m bay pou sa li fè. Ekip cheminman ekip sa kote l sòti. Mèsi a Jean Pierre Etienne ki te pataje enfòmasyon sa yo. An 2015 leta dominiken e boujwazi dominikèn ki pa sanble a boujwazi ayisyèn nan yo te deside pou yo mete yon lig pwofesyonèl kanpe. Yo rele tout konsène Menm ti jouden ansyen jwè nou misye fè pati de federasyon dominikèn nan avèk tout bon grenn ki gen lakay nou ke nou pa bezwen enbyen yo te pran nèg sa yo avèk tout ekspè yo gen nan dyaspora yo moute on lig pwofesyonèl an 2015 2 zan aprè yo pral jwenn rezilta paske ekip Cibao a li pral chanpyon karayib kote li pral bat ekip Jablotèk lan de Trinidad 1 0 2 zan apre yo te fin moute lig pwofesyonèl yo a. Son yon lig yo fè a 10 ekip pandan ke nou menm nou gen 15 16 ekip nan lig pwofesyonèl Ayiti an ant pwofesyonèl ant parantèz. 1 an apre 2018 ekip Atlético Pantoja li pral chanpyon Karayib kote li pral bat ekip Adet Garden de la Jamayik nan tir au but. Map moutre w pwogresyon foutbòl dominiken an. 2019, 1 an apre gwo ekip lan, ekip A Repiblik Dominikèn lan, li pral patisipe nan Lig dè Nasyon e yo pral fè yon rezilta ki siprenan kote yo pral bat e yo pral bat e ekip Salvador la 1 zero e yo pap desann nan lig se yap rete nan lig A. 1 an aprè nap pale de 2020 ekip feminin u 20 yo a li pral rive nan dènye kare Concacaf aprè yo te fè yon viktwa 2 a 1 sou ekip Jamayikèn nan yo te bat Salvador 4 a 1 epi yo te bat ekip Honduras la 7 zero se te eliminatwò janm ta di nou u 20 pou feminin yo pou moutre w pwogresyon repiblik dominikèn ap fè nan foutbòl son spò k pat enterese yo men yo vle nan lil lan map pale de ayiti repiblik dominikèn se yo k pou demi domine nan zafè foutbòl enbyen yo mete lig sa map moutre w de ane an ane ki rezilta yo bay 2021 ane pase gwo ekip yo a. elimine nan koup du mond Qatar men yo se Panama ki pase sou yo Panama nou tout konnen se yon referans li ye nan zòn nan men yo pran leson yo pran leson pou 4 ran aprè e kap fèt Etazini Meksik e Kanada nou gen poun wè ekip Repiblik Dominikèn nan 2022.

kote misye te fè 6 zan kòm adjwen Eibar ki te ki ap jwe nan D1 an Espay pou moutre w se pa ti antrenè dèyè manman nèg yo pran, nèg yo pran e antrenè deksperyans pou yo ka rive nan nivo sa an 2022 a la toujou an 2022 gwo ekip gason yo a yo fè match nul ak Gwatemala nan lig dè nasyon Concacaf la epi seriz sou gato a Ekip U20 yo la, yo sot fè 2 kabès, yo kalifye pou Endonezi, koup di mond pi piti pi ba ke 20 an, epi yo tou kalifye pou Olenpik 2024 kap fèt nan lakou Pari, se pi gwo pwès, pi gwo bagay ke Repiblik Dominikèn fè nan foutbòl nan tout kategori konfondi e nan tou lè 2 sèks yo kit se fi Misye gason poum moutre w ke leta dominiken e boujwazi dominikèn yo met tèt yo ansanm men sa yo akouche e nap gade de 2015 ad yo fòme lig pwofesyonèl yo a yap envesti nan jwèt yap envesti nan jwè etranje pou vin bayo eksperyans jiska 2022 a la men rezilta yo sot pran alò Andre Mwen t ap fè yon rale sou ekip Repiblik Dominikèn nan pou m moutre moun yo se pa yon aza ki fè Repiblik Dominikèn kote l ye a, se yon cheminman ki fè yo abouti la. Andre, m ap tande w sou rale m sot fè a. Alò, silvouplè, mèsi a Jean Pierre Etienne, JP, ki te pataje tout enfòmasyon sa yo de fason kwonolojik sou foutbòl dominiken an.
Bon, JB, kòm ou di Jean-Pierre Etienne, nèg yo ap fè yon bon travay nan spò a. E mwen te ale nan match Ayiti ta jwe, dènye match nou, e Sendomeng nou te jwe an, m pa siyen kont ki ekip. M te ale nan match sa a. E 3 semèn de sa, Ok. Mon chè, fò mwen mèsi Federasyon Ayisyèn de Foutbòl, patikilèman Carlo Marcelin ki te resevwa mwen, ki te ban mwen yon vip tretman. Mon chè, lè mwen antre nan stad Sendomeng nan, m gen chè de poul ki leve sou mwen ke yo mennen m nan anlè nèt nan vip seksyon. Se vrèman, se gran travay. JB, Ahh se gwo koze. Donk lajan depanse sendomeng pou yo rive kote yo rive a la. Ou konprann? Ok. Donk sak rive a la son travay ke nou te komanse fè ke nou pran jwè deyò vin jwe pou nou e ti mesye kap jwe e sou le plan e entènasyonal gen ti se sa se yon travay ke tout peyi kounye an nan mond lan ap fè l depi yon jwè a pran yon non chanpyona serye yo pran jwè a fè l vin jwe pou peyi natal yo peyi paran yo menm si timoun nan pa fèt ou konprann sendomeng gen 3 jwè m kwè 2 ou 3 jwè k ap jwe nan entè mayami si yo se sa m konnen yo trè byen timoun ki nan u 17 ansanm ak carl laurent e ki ou konprann, ki al reprezante Sendomeng. Donk nou menm, fò nou pran bagay yo pli bonè pou nou make sure ke jwè ke nou target yo, yo gen de papye, de papye legal kòm, kòm de paspò ayisyen, ou konprann, se sa ki an ti jan yon ti pwoblèm tou. Nou gen jwè ki pa t ka ale akoz de sa, ou konprann. Donk jwè ke yo chwazi yo, yo gen talan. E m pa gen anyen a repwoche yo teknikman, ou konprann, fizikman yo gen travay ki pou fèt paske yo jèn, ou konprann. Men anfen, gen yon bon rekritman si nou mete sistèm nan kòm jan y ap fè li. Pou detekte jwè, nou gen dwa bay yon kòb pou fè l jan peyi entènasyonal yo ap fè yo, lòt peyi yo. Men jan y ap fè l la avèk de zanmi, de fanmi, kote ke yo jwenn rezilta, donk si yo plase yon bagay de plis ou mwen pli pwofesyonèl, kote ke w gen dè scout ki prale ozalantou, ki prale pwopoze yo dè jèn jwè, ou konprann, ki pou jwè sa a, ki pou vini pou detekte l, pou fè yon deteksyon, by the way yo te fè yon bagay konsa, m kwè Jean Marc, Alexandre. E Ok. m te ale, mwen te tek, teknoloji kowòdonatè bagay sa lè nèg yo t ap fè li, mwen e mwen menm ki filme euh, videyo pou yo. Euh, mwen, mwen fè teknoloji analitik. Euh, mwen e nèg yo, yo te fè yon bon travay. E bon, m panse ke s on bagay alavni k ap vin konekte avèk Federasyon Ayisyèn de Foutbòl pou nou fè l nan, e pa sèlman Ozetazini, nou ka fèl an Europe tou men passion se mwen menm pèsonèlman se ozetazini kem ye e nou konnen yon pakèt jèn jwè ke se ton reyisit travay sa te fèt e dènyèman ke yo te detekte plizyè jèn 15 a 20 tan konprann donk mwen se sou menm lanse sa yeah wi alo ou tap di sou menm lanse a. Nou sipoze kontinye met tèt ansanm avèk federasyon ayisyèn pou yo detekte de jèn talan pou nou fè yo bonè pou nou. Paske fò pa bliye, Etazini k ap jwe la JB, chak de twa mwa, menm lè pa gen bagay, ti mesye yo, yo reyini yo. Ou konprann? Yo reyini yo, yo antrene, yo jwe antre yo. Sa w wè k ap fèt la la, se pa yon bagay ki ki pase du jour au lendemain.
Se pa aza, alò ou wè cheminman ekip Repiblik Dominikèn nan, strikti foutbòl yo a, ou wè se, m garanti w, si nèg yo kenbe konsa, n ap pale de 2015 a 2022, sa fè setan, nan ventan, yo ka domine zòn nan. Non men, Sendomeng, U20 Sendomeng nan, kòmanse prepare de trè to. De trè to, m gen ti mesye m konnen ki nan Inter Miami e ki te, ki, paske nòmalman depi yo rele yo, Inter Miami afiche, epi yo wè yo pa t la, e ale yo fè plis, m kwè Sendomeng fè plis ke yon mwa de preparasyon. Alò, André, pou n fini avèk paj U20 an, n ap felisite ekip amerikèn nan e ki respekte ran li paske yè, jan m di nou, jan m t ap di nou, yo pase ekip Repiblik Dominikèn nan 6 zero nan final la, men lesansyèl pou la Repiblik Dominikèn sè ke yo fè 2 kabès, Olenpik 2024 Pari epi Endonezi pou koup du mond U20 an. Alò Andre anvan nou kite foutbòl lokal la, nap raple ke ekip ayisyèn nan, nap pale gwo gwo medam yo, yap jwe jodi a la, e medam yo ap jwe dia la. Wi wi bon lè wap gade ekip nasyonal nou an kounye an e gon travay pou gon travay ki fèt pou nou rekonèt li e sou le plan mete nou gen plis ke yon ventèn de jwez kap jwe deyò e sitou an frans ou konprann mwen panse ke travay sa se te yon travay ki te gen ki te byen fèt E menm lè jèn tou kote ke u 15 lan te chanpyon e nan chanpyona CAF tou. Donk si w si w fè bagay sa nan chak vil de pwovens ok ou fè yon kan nou nan chak vil de pwovens epi kounye an lan konbyen konbyen vil nou gen JB pa swiv jewografi m byen.
Bon e e vil de pwovens yo lap li bon lap difisil pou pou ann di ke si nan chak depateman nou ta fè, depateman egzakteman, e kòm kounye a se 10 nou genyen, nan gran, lè m di nan gwo gwo depateman yo an tèm de sipèfisi n ap pale de lwès e nou ka fè omwen on 2 a 3 akademi konsa, ann di e. e ann di nan nò paske nan zòn nò la gon pakèt tè kap gaspiye paske mwen te chonje m te fon vizit nan zòn e ki bò sa lèm tal okap e karakòl bagay sa bon pakèt tè paske m pa di nò dès lan paske m pat m pat m pat al gentan men le nò e bon si n di le gran nò ki gen nò nò dès nò dwès ladann on de akademi e nan sans sa ki ka pwodui jwè, m panse l t ap enpòtan. E departeman de Latibonit e ki vrèman Donk e se yon bas se yon basyon jwè Egzakteman. foutbòl. Egzakteman ki gen yon Max pakèt e klèb ladan li e ki gen de renome ki abitye domine chanpyona nasyonal la e nou gen bagay pou n ta fè. Alò e m ap afiche foto medam yo kòm André Jude sot di nou konsa ke e Medam sa yo yap jwe anpil ap ladan yo ap jwe poum pa di pi fò ap jwe e e a letranje e nou genyen alò nou genyen lis lan la André Jude banm ba yo l rapid nou genyen lis lan sa devan nou moun ki ko e koni nou genyen e nou wè de Nerilia Mondésir nou wè e Dumornay map pale de Merchida et Dumornay nou wè Sincir e kiyès ankò nou wè Sherlie Jeudi bon bon jwez e medam sa yo fòm di nou konsa ke e coach lan la nou gen yo pa pòs nan gadyen de but li rele 3 gadyen de but e mwen pral ba nou. tout kote medam sa yo ap jwe. Nou genyen 12 jwè pami 22 yo rele yo alò k ap jwe alò k ap jwe pami 23 yo rele yo k ap jwe an Frans e se 52 pousan nan ekip feminin sa k ap jwe an Frans 12 sou 23

Ayiti, sa se ankò se yon imaj de Jean Pierre Etienne, dayè nou wèm kite e senati Jean Pierre Etienne ki pataje e foto sa avè mwen e nou te jwe 2 match amikal, premye match lan nou pèdi l devan Costa Rica paske preparasyon an se nan peyi Costa Rica nou tap jwe li, m kwè nou kòmanse preparasyon an depi 18 jen epi 3 jou aprè nou pral jwe avèk menm fòmasyon an avèk menm ekip Costa Ricaine nan nou pral pase yo

Nan jwez ki te chanpyon an 2019 yo, yo genyen 9 jwè ki gen plis ke 30 an, sa di ke se gwo ekip la yo vini. Setter jodi a nap jwe avè yo, epi le 10. E alò Ayiti ap jwe avèk Meksik e le 7 e 3 jou aprè epi nou pral jwe avèk ekip Jamayik lan le 11. Mentnan kisa poun atann de ekip Ayisyèn nan oubyen ki posibilite de kalifikasyon ke ekip sa genyen? Ekip Ayisyèn nan nou pral goumen pou 2 premyè plas yo. Nou pral goumen avèk Etazini E meksik mwen panse ke ki e alapòte nou menm lè etazini son mastodòt men lè w gade de 7 match nou jwe nan listwa nou e avèk ekip sa nan e seleksyon a nou te kòmanse pran 10 zewo lòske ayiti te resevwa E prekalifikasyon sa nan stad Sylvio Cator, nou te pran 10 zero nan men ekip amerikèn sa, men de ane an ane nap desann jiskaske mwen kwè dènye skò nou pran swa 4 ou 5 zero. Ayiti poko janm bay ekip A Etazini feminin nan yon gòl, janm te di nou sèl gòl nou te bay li nan yon match amikal yo te retire li se te yon kònè tou gòl, abit te bay òje m pa konnen nan kònè konn gen hors jeu men nou pral gen le devwa jodi a pou nou fè tèt a tèt avè yo. Ayiti 17 alò 17 jwez nou sou 23 ap jwe nan peyi etranje nou pa pè nap jwe nan gwo chanpyona nap jwe nan gwo chanpyona nasyonal nan gwo chanpyona inivèsitè menm lè ekip amerikèn nan son mastodòt men nou ka konpit avè li Lesansyèl, si nou sòti premye oubyen dezyèm, banm di dezyèm paske ekip amerikèn nan oblije respekte li, fò dpi l ta chape vrèman pou l ta kite premyè plas la pou yon lòt ekip. Si nou sòti dezyèm, n ap kalifye dirèkteman pou mondyal ke Ayiti poko janm kalifye nan nivo sa. Si nou twazyèm, n ap gen yon plas barajis ki se entèkontinantal. Sela sinifi ke nou genyen 3 chans de kalifikasyon e se pou la premyè fwa nan zòn sa yo bay posiblite a 4 kalifye dirèk plis 2 lòt kalifye nan baraj entèkontinantal. Jodi a 4 jiyè nap genyen Ayiti fas a Lèzetazini nan Estadio Universitario e Ayiti ki pral afwonte nimewo 1 mondyal la. Mwen panse ke Andre Jude nou genyen nan men nou men nou pa pè. Bon JB, fò m di w byen mwen menm m son ansyen foutbolè ke m te, mwen menm m pa janm pè ekip foutbòl. Atakan m ye, depi m maye gòl m ap ba ou, m pa janm pè sou yon teren foutbòl. Se kapasite jwè a, se li menm ki pou degaje l pou l fè afè l sou teren an. Ou konprann? Men lè w ap gade, m kwè Ayiti sitou, m ap gade nèg yo. Jwè k ap jwe Ozetazini yo, yo pa vrèman ba yo twòp enpòtans, si w ap gade sa. Nèg yo pa vrèman, nèg yo plis fokis sou Ewòp. Nou inèdtan ven minit de Miami a Ayiti, oke. Donk, ou gen Inter Miami ki gen yon stadium ke l bati yon m kwè 100 milyon dola la. 100 milyon dola, egzatteman.
Gon pakèt nèg yo ki pa menm. konnen sa kap fèt la la. Ou gen Ozetazini yo gen chanpyona MLS ki gen yon pakèt lajan ladann ki trè difisil pou jwè foutbòl ayisyen rantre ladann, rezon se paske jwè foutbòl la parèt tankou yon jwè entènasyonal. E pa jwe ou pa konn jwe. Men kounye an ou gen USL la kote jwè a li ka pèfòme, li ka bagay. Ou konprann? Men, lè w ap gade pwogrè Etazini ap fè nan game nan, m panse ke se yo fè akademi foutbòl de douzan a diznevan, men kounye an lan yo fè yon MLS Plus ki se dezyèm divizyon yo, ki sot gen final yo k ap jwe la, ou konprann, epi yo fè U19. ki sanse, si ou pa ka pase pwofesyonèlman, yo fè sa yo rele college route, kolèj kote ke 18 e 17 an, 18 an, si yo remake ke ou pap kapab fè, ou poko pare pou nivo pwofesyonèl la, yo mete ou, ou gen mwayèn, ou gen mwayèn klasik ou, yo mete ou nan yon nan tim ki pou mete ou kote ke pou ale nan kolèj premyè divizyon yo. Ou konprann? Donk, gen yon travay k ap fèt. Se sa k fè Etazini gen de twa ekip lè l ap jwe. Li gen yon ekip ki plizoumwen sot ann Ewòp. Ou konprann? Epi yo pouse jwè yo de trè bonè, de trè to pou y ale vè Ewòp. Ou konprann? Travay sa a se yon travay pou Ayiti fè. Tout ti jwè nou yo, fò n pouse yo an Frans paske an Frans yo pa entènasyonal. Ou konprann? Avèk dè trete kote ke jèn jwè sa yo, si nou pouse yo an Frans, N ap ka jwenn rezilta ou ka wè 2 ti jwè ki sot an Frans yo dènyèman la pou yo pou premye ekip la e yo bay rezilta ou konprann. Donk se travay sa pou nou fè pou nou chache de zanmi avèk ekip sa yo pou nou filtre ti mesye apati de 15 an pou nou voye ale pou yo al pran de manb. Èske w konprann? Alò, e, André Jude, an, anvan w fini, èske travay sa a, e, nou ka, e, di ke, e, ok, André, e, ka fè, e, travay sa a?
Non, men mwen menm travay sa a m ap fè la, mwen menm m ap fè li, e, an, e, pèsonèlman. Men pandansetan, ou gen yon coach ki trè respektye an Frans, ki se, e, Jean-Jacques E li gen yon jwè premyè divizyon ki te jwe nan Nantes ki trè respekte. E li ka fè travay sa, li gen kapasite pou fè li. Ou konprann? E pi ou gen federasyon ayisyèn an patikilyèman Carlo Marcelin, m konnen ke li gen de pwodui ke l filtre. Ou konprann? Travay sa yo se pou yo angigiz pou moun ap plede pale se met antann nou e se filtre de jwè epi kounye an rezilta ap vini paske lè w gade ozetazini ki travay ki fèt e si w gade pi fò jwè ameriken yo se an almay yo kòmanse si w ap gade sa sèke gen yo filtre jwè yo la yo gon klik la. Ou konprann? Donk se klik ou pou kreye, si w ka filtre kèk grenn bò isi a, epi w voye an Frans, ou fè travay la, epi w ap vin jwenn rezilta. Paske fò w pa bliye se pa Ayiti sèlman, se tout peyi lemonn antye. Si w ap gade U20 an la a JB, gon pakèt ti mesye yo k ap jwe nan Gwatemala, tout peyi sa yo, se Ozetazini nèg yo ap jwe nan akademi isi. Fò w pa bliye, si w gade nan tout espò ki gen jwè Ayiti, epi k ap jwe nan tout kote an Ewòp, ou konprann? Donk travay sa a se yon travay ki pa difisil, ki ka fèt. Ou konprann JB? Li ka fèt paske, premyèman, kreye yon jwè foutbòl, se tankou lè w lekòl JB. Se tankou lè w lekòl. Mwen pran kou Franswa, li pran m disetan pou m kreye yon jwè foutbòl. Ou konprann? De senkan a sèzan timoun nan pou travay, de senkan a douzan se teknik, first touch. de 12 ans a a rès la se taktik so timoun nan sil pa pase de 5 ans a 12 ans poul fè first touch la li mèt li mèt al bay Bondye jounen paske li pap reyisi ou konprann paske boul la deyèl frape lap kouri li pap rete ok alò Andre mwen panse mwen panse ke fòk nou fè emisyon sou sa sou rekritman jèn e talan paske mwen gen enpresyon ke nèg yo pa konnen ke si etazini si gon marche pou e jèn ayisyen yo ke yo ka eksplwate mwen panse ke kòm kounya la pa gen anpil chanpyona kap jwe e emisyon yo pral baze avèk plis envite fòk nou fè yon emisyon sou rekritman jèn paske sa enpòtan e andre nap raple andre e envite nou lan ap tande pa telefòn lan se papa franswa franswa dilis se nimewo 3 e defansè ekip e a E ayisyèn nan misye te jwe Gold Cup e aktyèlman la li sot jwe match Lig dè Nasyon pou ekip ayisyèn nan. Andre mwen pap kenbe ou paske li gentan e mwenn ka il fo ke m gentan lage moun yo pou yal prepare 10 a 15 minit sa yo pou yo mete ti byè yo glase pou yal gade match e Ayiti e fas a Etazini feminin E ekip A nou poko janm bay Etazini gòl mwen ta swete o mwen jodi a nou kòmanse ekri vizyon. Alò Andre mèsi bokou. San dekoupe yo san dekoupe yo Bryan nimewo 7 la m se youn nan nèg ki te premye apwoche l pou l jwe pou Ayiti Bryan nimewo 7 U20 an misye rele Bryan nimewo 7 la ok misye ap jwe nan Inter Miami Donk sè Dikil gen talan kap jwe ozetazini nèg yo ka apwoche yo pou rapwoche yo pou yo jwe pou Ayiti donk ou ka fon emisyon sou sa sèlman JB Pa gen pwoblèm pa gen pwoblèm André e mèsi ankò paske m pa pale avè w lontan pou e pou sa e mwen byen kontan ke se ou menm ki reouvri show a paske André si nou ka wè m bèl konsa sou ekran e André a 80 90 pousan nan sak fèt la map remèsye tou Jean Philippe Jeudi avèk Makès Makès mon ami ki voye 2 bèl kamera pwofesyonèl pou mwen dayè nou wèm pi klè se gras a 2 mesye sa yo André yon dènye mo.
Bon, e m remèsye ou, m remèsye tout fanatik k ap tande JB. Donk, jwèt la mwen ladan l, mwen nan game nan. E m ap toujou sipòte peyi a, m ap ede nan sans ke m konnen. E epi, m ap swete medam yo bòn chans pou y al bay de gòl la sou medam Etazini yo.
Mèsi André e alapwochèn.
Thanks, bye.
Se te André Dulis nou tap resevwa jodi a se premyè emisyon nou apre dram sa ki te rive nan fanmi mwen se pèt de manman mwen men nou pa bezwen pè e mòdè a banm kouraj e banm fòs pou mwen pote e bèl emisyon sa pou nou nap remèsye Yves Saint Brice ke nou wè imaj li kap pase la e Yves Saint Brice se yon moun ki sipòte nou anpil anpil Ralpho, Kenny Jean Pierre André e Rosario yè ki te fè yon semi live avèk ann pale a Roro e tout moun Makesse merci beaucoup Jean Philippe Jeudi JP JB JP Jean Philippe JP Jean Pierre Etienne e tout moun staff Radio Ibo yo ki te sipòte nou pandan moman difisil sa. Nou te vin a paj basket pou ou, nou pral fè yon retou sou Golden State Warriors e setyèm tit yo katriyèm nan lè Stephen Curry. Nou pral retounen sou sak Real Madrid lan katòzyèm paske nou pat pale de li e nou pral genyen de envite de mak kap vini kap vin pale nou e kisa yo panse, kisa yo te konprann nan sak dabò Golden State Warriors lan e sak e Real de Madrid lan ki pran 14 zièm Lig dè Chanpyon li. Mèsi a tout moun ki te branche Nouvo Sport, Nouvo Son, Nouvèl Imaj. Mèsi a Gwoup Ispawola a, mwen gentan wè Milor, Michelet, Gwo Doudou, Alfred, e tout nèg sa yo ki branche e misyon sa lundi mercredi jeudi nap toujou genyen e emisyon an live live wi live absolutely live nou reprann e nou pap kanpe. Paj basket lan gen poul vini wi. Ban mwen jis ba nou on ti apèsi de sa kap ret tann nou pou lè m pral anonse nou paj baskèt la nou pral wè. Sa se lè baskètbòl la pral antre lakay ou paske JBTV a nou di w ke son lòt bagay nap fè ane sa e nou vle chanje tout bagay nèt sòti nan sport pase nan imaj se yon lòt dimansyon mèsi a tout moun e 7 è mwen 10 nou gen 10 minit poun ranje kanape al gade e ayiti fas a etazini seleksyon feminin a objektif lan se pran 2 premye plas kap ba nou kalifikasyon dirèk pou e. koup du mond lan an ka pye nou ta chape nou ka negosye twazyèm plas la kap ba nou yon plas barajis mèsi a tout moun rejwenn mwen mèkredi map vin avèk rezilta match sa pou nou epi avèk yon retou sou 2 chanpyon sa yo Golden State Warriors setyèm tit katriyèm nan lè Curry e Real Madrid 14 zièm tit e avèk yon sipèb Vinicius yon sipèb Benzema sipèb Rodrygo nou pral genyen tout rezime de sezon lig dè chanpyon sa bay bay e a mèkredi pou yon lòt emisyon ki sanblab a sa n sot gade a la jodi a n te gen yon emisyon 100 pou 100 lokal bay bay.